E ban mwen aranje kòm pou mwen ka tande nòt vokal la. Tande sa misye voye di m maten an. E pi apre nan fè kòmantè sou li. An ale. Ou mèt ale.
Kounye a m pral lage twit mwen nan mounda w pou m di ke m gen prèv, mwen gen temwanyaj ke w se yon chèf de gang. E nan radio pam ou vin pran jounalis pou voye al pote bay chef de gang ki nan gang parey ou a ki nan asosyasyon de malfeteur la. Ti visye ti volè. Bon si w ta kontre avek mwen l tap mye paske nan kontre avek mwen m te ka fout on bon kout pwen nan figi w kom volè kom asasen ke te dwe nan prizon deja. On peyi pa ka nan eta li a ou nan gang epi ou gen mikro nan bouch ou. Se anòmal. M voye son an menm pou w ka difize l. E sa w t ap di avèk mwen m anrejistre l. Paske w pa pale a gang si w pa anrejistre. M ap pale avèk ou menm kòm chèf de gang Guerrier Henri pou m pa ta anrejistre w. M an menw moun fou m ye. Pa gen anyen menm mande w t ap mande padon lè w te fè Jean Moïse Fortuné rele a. M gen an sou son. M gen son kote wap mande a jounalis mwen an tou pou la wal mennen l bay chèf de gang ou an wi. M genyen l. M gen enfòmasyon kote ou fè ou m fè mete l sou pewòl la. M pral m pral nan mondor jodi a e nou pral goumen avèk zam ke w genyen an. Se mikwo ou genyen m gen mikwo a tou gras a Dye. Ou menm wap vin fè dezòd tan mwen m ka fè vennkatròd tan. Nou pral an an an ale. M te vle sèlman enfòme w sa. Paske m wè genlè e non manman w m genlè ye, ou renmen m pou bòpè w, donk m pral montre w ke m pa janm nan gang, nan vagabondaj ak vagabondisi. M pral kòmanse montre w sa talè. Dakò?
Ok. Sa vle di ke objektif apèl misye a se te pou ke. Li anonse m ke li bral frape m. Men si w bral frape m, ou pa bezwen rele m. Ban m sèlman prezante, ban m sèlman mande manman m padon. Paske mwen renmen manman m anpil, li sot fete 85 lane. E m te ansanm avèk manman m danse, fete, manje ansanm pou 85 kièm anivèsè. Si m pat nan kesyon jounalis, nan kesyon mikwo pale nan mikwo, misye pa tap janm oze di yon bagay konsa pou lap fouye non manman m. Pou lap di li pa nonm manman m. M vrèman regrèt. Ke sa rive la a. E kòm manman ap tande emisyon an. E manman m son moun ki ekstrememan onèt. E si yon moun ka rive a 85 an se paske li gen tout yon pwi de benediksyon otou de li. E manman m ap fè anpil efò pou ke nou korije sètèn chòz pou yon bagay konsa pa janm pale. Pa janm gen de bagay negatif ki atribiye avèk ou menm. Men m konnen ou konn tèt ou. Mèsi pou tout sa w fè pou mwen. Mèsi pou edikasyon ke w ban mwen. Mèsi pou le calme. Sajès ke w ban mwen. E mèsi anpil. Ok. Sa se Zokiki. Bon, se konsa l rele tèt li. Ok. E misye rele mwen fò m di w mwen anrejistre misye tou men pa prensip ou pa gen dwa difize yon konvèsasyon kote gen yon moun. Men, lè l t ap, lè l fèk rele m nan, m anrejistre sa l di yo. Misye te vin chache yon lapè. Jan l vini an, jantiman, li di m, A, ou konnen, bagay, anvan m frape w, m vin avèti w. Ou pa bezwen avèti m pou w frape m. Epi, pandan jounen an, m konstate gen yon bann moun k ap rele m. Bon si misye ensiste map site non moun yo paske moun yo se de moun ki piblik yo ye. Moun yo ap rele m pou yo di m sa m gen a misye sa vle di ke misye pote plent misye pote plent li pale a de moun. E efektivman lè misye fini epi menm kote a m wè misye kòmanse lage twit. Bon je ne peux pas oser dire que. Jean Renel Senatus son chef gang nil nan gang m paka di sa m paka di sa paske m pa gen prèv pou sa men mesye si ou gon radyo ou relel jan ou relel la emansipasyon m pa konnen ou gon on stasyon de radyo ki pwobableman gen moun kap travay ladann men mesye nou gen tout prèv sa yo ke m nan gang. M dèyè moto, m nan machin pèsonèl mwen, m renche nan otèl, m tout kote nan lari Pòtoprens. Epi mesye, Enben nou renmen m, nou pa janm fè yon jan pou n pote plent oubyen fè yo ap mare m. Mesye, Pa posib. Men, men twit misye mete nan lari. Epi dayè, misye manke entèlijan. E pa yon stasyon de radyo pou mete anfas mwen nan kesyon sa a. Granmoun ou ye e angaje tèt ou. Sa map fè la son bagay ki grav, dayè m pat menm sipoze fè sa men gen de zanmi kap dim sak pase la. Misye di ke Emancipation FM gen bon jan prèv avèk temwen. Mesye! Sèten fwa ou pa ka konsidere l fou men il se kwa èt entelijan. Mwen pa entelijan, je sui journaliste, homme de micro. M gen de kapasite ekstraòdinè e dayè m pap janm fache. M kal, m poze. Sa vle di, dan lopinyon map frete w. Leson sèlman li gen tan di men kiyès ou ye. Ou pa bezwen, e pa mwen pou w atake. Se Vitelòm ki site non, se pa mwen non. Men, je ne vous connais pas. Kon m te ka fè Roze di ke ou nan gang? M pa konnen. Vitelòm di ke ou se nèg li. E Vitelòm ojodwi sèt en pwisan chèf de gang ki konn vin chita nan salon lakay ou selon mesye Vitelòm inosan. J'ai rien contre vous mesye Senatus. Se pa mwen pou w atake. Dayè ou pa janm atake Vitelòm. Bon, je peux comprendre, vu amitye nou, relasyon nou, ekip nou, men je rien contre vous, mesye Senatus. Hein? Mwen pa bezwen rive nan nivo kote ke wap pale de non manman, mwen pa fè sa. Mesye, banm di yon ti bagay. Nan sa n ye la jodi a pa gen, au contraire, ce que moi-même je souhaiterais, Seko ou vin nan boukante la pawol esplike peyi an ki relasyon gen a vitelom men poukisa se ou vitelom ap site non konsa e dayè lap site non an wè tande vitelom ankò an tou pti pe an ale an wè tande vitelom ankò an ale an wè tande vitelom ankò. Si nal nan dcpj m tande yo arete yon pakèt nèg yo di se nèg mwen e poutan si nou tap arete nèg mwen nou tap arete Moïse Jean Charles nou tap arete André Michel nou tap arete Schiller Louidor Eske n tande? Nou tap arete Bon se Natis menm anfen Se premye moun pou n ta pran Se nèg sa yo pou n ta arete pou mwen Men m di nou sa Nou byen Meni, m pa Nou pa ka pran tan nou pou n fè sa Nou pa ka pran tan nou pou ke Peyi a gen twòp pwoblèm. Men, se te yon miz o pwen sèlman, oke, sou kesyon sa. E pi, e lòt bagay ankò, e ou eseye pale, ou di ke rnddh konnen, pnh konnen, komisè gouvènman konnen, anyen pa fèt, Guerrier Henry pa okipe pitit li, gen jijman pou arete l yo tou. Bon, sou kesyon bagay ou te avoka e bagay sa yo, bon sa m pa bezwen pale de kesyon sa a. E ou pèdi dosye a, ok? Ou pèdi e mèt dosye a mete w deyò e trè lèd. Nou pa bezwen pale de sa. Ou konprann? Sa a nou pa bezwen tounen sou li. Epi, gon lòt twit ou mete. E si e sa w rele frape a? Li pa frape vre. Paske ou pa gen Mwen m panse ke lè misye di l frape an. Li pral vin avèk de bagay. Mwen menm onètman m panse dcpj ap rele m. Lè misye di li gen prèv, temwen a lapui. Mwen menm. Ou pa konnen kòmsi ou konn yon sitiyasyon, ou konn tèt ou epi nèg la ap eseye monte pou l di. Epi ou di men, gen, gen, èske l gen yon bagay vre? Genlè gen yon bagay mwen te fè m bliye.

Mezanmi dezole, j'aurais pas dû, m pat sipoze pran tan nou an pou map pale de sa, men m te bezwen fè sa. Epi pou 2 moun ke misye rele, li rele 2 patron de media, li rele 2 patron de media, e l rele on moun ke m ki son pa on zanmi komen, epi misye rele on jounalis de gran kalib ki rele m pandan jounen an, kap di m monchè eksetera. Mesye nou pa gen tan pou sa, ann avanse, peyi a gen anpil pwoblèm, gen anpil lòt bagay pou n jere.